Menm si Real pap jwe byen men li genyen match yo. Pa egzanp jodi a m panse se youn nan pi vye match Real Madrid jwe. Men l genyen 2 zero kanmenm. E kont Valence la. M pa wè anyen nan match sa. M wè l, se pa t yon gwo match, yon match ki pa t gen gou nan bouch. Enpresizyon pou ekip Real Madrid lan, men gen yon defisit teknik grav pou Valence, e sesi depi dè zane, se pa pou san rezon ke Valence se yon ekip k ap goumen pou pa desann nan dezyèm divizyon chak ane la depi plizyè sezon. Real Madrid. louvri skò avèk Kairas, yon aksyon endividyèl kareman ke misye fè, misye soti sou kote goch la, sou lèl li an, misye rantre nan kè tèren an, drib, li gen yon kont ki favorab avèk li, defansè a pa rive sou li nèt, defansè a jis fè ekran an, li choute balon nan janm defansè a, e golkipè a pa rive retire balon avèk pye li, Se te 1 a 0 pou ekip Real Madrid la e 2 0 an pral vini nan fen match avèk yon pas de Brahim Diaz pou Mbappé ki louvri pye l ki fè 2 0 an. Se pa t yon gwo Real Madrid, Mbappé te bouyon, Mbappé sove match li an avèk gòl ke l fè a, si se vre lateral dwat lan Jiménez gen yon aksyon ke Mbappé te ba li Misye fè frap nan sou gòlkipè a Dimitrievski ki jwe yon trè bon match, misye fè plizyè arè pou ekip Valence lan. Men se te yon Valence ki te bidon, yon Real Madrid ki pat janm veritableman enpoze ritm li nan match foutbòl sa. Anpil enpresizyon bò kote ekip Real Madrid lan, maladrès Mbappé e devan kan an. Mbappé, sa sèlman yon moun kapab retni an de match Mbappé a se gòl lan, li fè yon lòt gòl ankò pou ekip Real Madrid lan. Men nan modèl chanpyona sa yo, se vre Real Madrid an tèm de konteni E toujou gen pwoblèm de konteni pou ekip Real Madrid lan. Men le fè ke Barcelone li menm li bat lavèy, Real Madrid te dan lobligasyon, pe enpòt konpòteman ke yo te afiche an tèm de konteni, sa ki te pi enpòtan se viktwa lan yo fè l, men se pat yon ekip Real Madrid konvenkan. Menm lè tou, n ap dakò, yo kanmenm te genyen Vinicius, yo te genyen Bellingham ki pa t la, men sa pa eksplike konpòteman sa ke Real Madrid te genyen sou tèren an, an tèm de foutbòl, paske nòmalman, menm lè w pa gen Vinicius, ou pa genyen yon nèg tankou Bellingham, men si w konpare jwè Real Madrid genyen yo parapò avèk jwè Valence yo, Real Madrid te sipoze metrize, gen bokou plis de metriz, men pi enpòtan yo fè viktwa lan, nan yon match trè mwayen pou ekip Real Madrid la. Bon, men, mesye, mesye, mwen ti analiz pa mwen se ke.

Definitivman, m pa twouve abit espayòl yo. Paske abit anglè a mèt ap fè erè, ou mèt wè l ap fè erè a, ou ba l le benefis di dout. Ou pa ka bay abit espayòl yo benefis di dout. Ou santi ke gon, y a un coquin qui sommeille en eux. Ou pa ka bay yo benefis di dout. Abit espayòl yo bay pwoblèm. M pa konn ki enfliyans, si enfliyans se Castilla, si ki enfliyans yo genyen. Ou konn se yon peyi trè, trè, nèg a di trè sektè. Desizyon yo pran la pa bon. Kon la nèg yo fè La Liga, depi var rele abit la 2 fwa, y ap sispann li wi. Sa sa vle di sa? Desizyon sa pa bon. Var ka rele abit la otan de fwa ke abit la twonpe l. Epi abit la pa oblije twonpe l tou non. Gwo aksyon abit la gentan pa wè. Poukisa yo mete var? Se paske abit yo, jodi a jwèt la ale kite yo. Konnya la, m pral di w, daprè ou menm, sonje gòl gòl City yo elimine devan devan Liverpool la. Abit la se lan kan, e lan kan City a li ye pa, nou sonje son kontratak, son kònè, gòlkipè a monte. Konnya la, Haaland pati, On abit 40 an, 35 an, 38 an, li lan kan an wo kot City a, lap gentan rive anba poul te wè Sobosay te kenbe te kenbe Haaland. Se e var selman k pou fèl wèl wi mesye. Ki kote l pral wèl ankò la? Bon abit la gentan bay gòl. Wi, e sa m di w, konn a var k rele l la. E abit la ki fè w move abitraj? Non. Abit la aksyon al twò vit pou li, jwè yo jwè yo pi rapid ke li. Li pi gran, jwè yo pi rapid. Li pa gen nivo spòtif jwè yo. Kounye a ou pa ka di yon abit si yo rele l 2 fwa anndan match a l ap sispann Men se a men var var a se asistans li. Sa vle di ke depi bagay la gen yon ti dout ladan l ou menm ou te chita dèyè kamera w ou gen plizyè kamera k ap gade ou chita nan bèl kabin ou.

Nèg ap fè wè kòmsi Désiré manifès se sa yo rele paske misye li menm misye paka di al nan var misye devan lè Yamal ap drible pou lal mete enteryè pye goch la misye devan nèg la
sa ou paka di te var si w fè fot var ap di w non pa gen penalty non Yamal genlè fè koken la wi men ou paka rete ou pa di anyen ditou. Li pa nòmal. E Yamal mesye? Misye ap pran nivo, misye kòmanse ap pran nivo pou l pran oubyen kisa? Byen ke chak ane l pwogrese nan jwèt li wi. Yè yè apa l te konprann pou l antre nan aks teren an pou l al fè chout la? Sou tout an rete deyò a, chout yo pa, li pa evidan non chout yo ap bon. Li pa evidan. Tout otan w rete deyò a.
Mwen menm, m son jèn gason, m gen yon pitit fi m ap leve, m gen madanm mwen, e m p ap kite anyen vin fè m fè sik, vin fè m fè tansyon. M ka toujou fè sik ak tansyon, si m te la pou m fè sik ak tansyon, men se pa mwen ki pral fòse m fè sik ak tansyon. Donk, la m gen 18 an. Lamine poko fin konn jwe pandan l konn jwe anpil. Donk Lamine genyen de bagay pou li korije, gen de bagay pou l amelyore, gen de bagay pou l pèfeksyone l ladan l. Pa egzanp, m panse nan kalite pas li yo, dèfwa li abize twòp de eksteryè pye.
Men malgre tou li nimewo 1 nan, li nimewo 1 nan fè pas la kounye a. Wi, men l abize l de eksteryè. M panse li dwe pèfeksyone pas li yo. Pas Djagoud, fò l pèfeksyone. Mentnan. Kim, Kim, la pas, la pas eksteryè pye sòtan sou laliy dwat, se pye dwat pou ki fè enteryè pye. Leksteryè pye, pye goch sou lòt bò dwat la, Se enteryè pye pye dwat pou ki fè l. Men kòm an jeneral lè w ap fè eksteryè pye pye goch lan, misye fè l twòp yo vin kenbe misye. Men misye te ka siprann moun. Paske lojikman pou w bay bra nan yon trajektwa sòt an rantran, se kote teknik sa pou w itilize. Paske nan lanpas gen 2 kote, gen 3 kote nan lanpas la. Gen yon kote teknik, gen yon kote taktik, men osi gen entelijans de lanpas. Donk, misye, misye fè l, m dakò avè w, misye ka fè l twòp, paske fò misye travay pye dwat la. Li abize, men kounye a Sop pran jwòl, le joueur en soi, an tèm de talan. Pa gen okenn jwè k ap jwe nan foutbòl mondyal lan ki gen talan Lamine. M ap pale de talan, potansyalite misye, kalite teknik misye. Kounye la,

Li gen resevè Ferran Torres, Fermin Lopez, Olmo, Robert Lewandowski. Al gade nan gwos okazyon rate sezon sa nan Liga a, n ap wè konbyen jwè Barcelone ki nan top 10 jwè ki rate plis gwos okazyon. Wap wè se Mbappé avèk wap jwenn yon de twa jwè Barcelone alèz avèk tonton Ferran Torres kap nan kap nan ploto de tèt nèg kap rate gòl. E lè yon sa rate gòl li yo se sou pas yon nèg tankou Lamine. Kounye la jwè lan depi Lamine kapab pa egzanp mwen mpanse si Barcelone chanpyon si misye konsa misye ap meyè jwè liga a.

fè on sezon 2023-2024 li ba w on chif, li fè on sezon 2024-2025 li ba w on chif, e sezon 2024-2025-2026 lan gentan pi bon si w ap konpare menm moman an e pa rapò avèk lòt sezon. Donk, jwè sa a, se meyè talan ki genyen nan mond lan, li jis genyen pou l mete regilarite, Mete chif epi pou l chita pou l kòmanse pran gwo disteksyon endividyèl paske lè m di gwo disteksyon endividyèl m ap pale de meyè jwè konpetisyon epi Balon dò paske li pi konn jwe ke tout moun la a. Mèsi anpil wi mesye le fèt ke nou t ansanm gon ti foutbòl ameriken k pral lage la fòm al gade li e sipè bòl yo m toujou gade yo match k ap al kòmanse la a nou gentan gen prèske plis ke 1 èdtan edmi la tou.
M lage nou e demen demen nap wè kim.
Demen sou demen. Fanfan bòn semèn.
Ou menm tou mesye m salye salye Ricardo. Pa gen pwoblèm mesye pote nou byen.
Alé bon black bon black bese. Men mesye ekip la bay tèt li gòl pandan ke Arsenal la bay tèt li gòl paske Griezmann te yon jwe sou li sou yap kontwole kanva la, si w wè Simeone kap fè piblik la rele anmwe nan tèt abit la, Ronaldo pou l dezartikile abit la pou fè abit la pa al nan var. Non boul la bon an je. Ah monchè, boul la an je.
Boul la an je.
Yo byen fèt elimine boul la. Misye mèt, misye mèt kite ekip la mesye, mesye on ti jwè mesye. Jwè dam je fon atak ade Loukman avèk Alvarez nan kè teren an misye mete ti koke li. Li mete Almada. Li komanse met Thiago Almada kounye an wi. Se di ke yon ekip trè jouwez, bèl ekip foutbòl wi. Lè map gade ekip la dezyèm mitan, men ou wè Atlético ki tap jwe kont Betis jedi an, se lonb li nan dezyèm mitan paske li pa ka anchene. Sèl moun mwen wè ki gen konstans nan Atlético de Madrid se pitit Simeone a, Juliano Simeone.

Meyè jwè Barcelone. Les deux Garcia. Gadyen an avèk Eric Garcia. Lòt la se yon mèt An li ye. defans. Lòt la se yon mèt li ye. Sa Sa vle di di Yamal Lamine se Yamal la. volebòl l ap jwe? Non non, Lamine Yamal se yon mèt li ye e chak kou l monte nivo jwèt li, efektivman gen transfòmasyon. Men nan moun ki rete konstan, k ap ki ap fè ti 6 7 li yo, ki fè ti 6 7 yo regilyèman, yo pase klas la ou di se ke yo pa l fè Yo pral fè matyè a renouvle, al fè repicha li. Se Eric Garcia avèk Elè de Garcia wi. Gadyen dbi avèk Eric Garcia wi. Kèlkeswa kote ou met Eric Garcia, li jwe menm match la. Men mwen menm mwen kwè ke m ka abonde ansanm avè w ou di e sèl kote pozitif mwen wè ke ki trè enteresan se ke tout nèg yo ka fè yon gòl. Olmo ka fè yon gòl, Fermin ka fè gòl, Yamal kòmanse fè ti grenn gòl li, Lewandowski ap fè ti gòl, Ferran Torres ap fè, Raphinha ap fè. Rashford jwe yon bon dezyèm mitan, m panse sa, nan match hier la. E se sa ki choz la. Epi kounya mwen twouve ke pressing nan kòmanse gen ti lyen ladan li, paske lè yo rive, yo pran boul la vre e yo pran l trè wo. Donk se pressing nan pou yo genyen paske yo pa gen duel, yo pa gen duel one on one. Fòk yo fè pressing nan, pressing nan fò l bon, mwen panse depi pressing nan bon, yo kapab sove tèt yo ankò pi lwen toujou.

2 timoun Barcelone, yo te yo te yo te trè rapid. E nan ka Conde a, Conde ap bay manti depi lè sezon an kòmanse. E pi gwo pwoblèm Conde gen, Conde gen gen yon pwoblèm de pozisyonman lè Barcelone ap defann. Conde defann kòm santral, non kòm lateral. E al gade sa pou nou wè. N ap wè ke a chak fwa ke ekip advès lan Li agrandi chan an. Conde toujou nan pozisyon santral e genyen 10. Genyen yon gwo distans ant Conde avèk Elie a. Ki vin fè ki sa? Theory, la theory Kim, la theory. Ke m ba w theory a. Lòske ekip ou gen balon an nan pati tèren advès la, aryè lateral pa w la Li fèt pou fèmen teren an an etan sou ti won trè dèyè l. Fòk li al nan poto kan ki bò kote l la dirèkteman. Fòk li fèmen teren an nan nivo poto kan pa l la. Sètadi ke nan nivo premye poto. Sètadi le fèt ke misye ap fè lateral dwat, lè misye fèmen teren an fòk misye nan nivo poto dwat e gafia. Sa fè konn li pa fè sa. Tann mwen kem fini pou ou non. Mwen yon bal bay jarèt wi. Misye gwo mòd, reflèks aryè santral, li fèmen teren an an byen. Li pa fèmen teren an de manyè vètikal, paske si yo tire liy vètikal ant misye e poto a pou yo jwenn li, li fèmen teren an an byen, lè l fèmen teren an byen, tout ranvèseman de je ekip advès la fè, Elia toujou parèt nan gwo boulva.
Epi, epi. M pa konn kòman fè fig pou po korije sa. Epi lòt bagay, misye gen yon gwo pwoblèm konsantrasyon. Pa egzanp, gen yon kout tèt ki fèt. Kounde ap gade balon an. L ap gade balon epi jwè an annik pase pa dèyè l. Jwè a fè kout. Si jwè a byen plase kout tèt la e gòl wi. Men apa de moman sa kem di la yo 20 premyè minit yo ke 2 ansyen ti mesye Barcelone yo te deranje Barcelone. Men Barcelone te gen metriz, yo louvri skò 30 yèm minit de jeu avèk Robert Lewandowski. Pou anpil moun aksyon sa pa hors jeu. Gen e se yon frap de de Rashford ki kontre, ki devye. Arrière lan Lewandowski o moman de frap lan Lewandowski an pozisyon avanse. Men o moman ke rebon an li vin jwenn Olmo, li frape nan kò Olmo, pa gen pozisyon avanse paske frap lan kontre nan kò yon defansè ekip Mayòk lan, Olmo teke balon an, byen ke se de manyè envolontè paske se pa yon bagay volontè, se balon ki vin ki frape sou Olmo, Lewandowski tou pran pozisyon avanse epi misye fè kontwòl lan, dribble, fè kwoche a pou l fè gòl lan. Barcelone vin fè 2 lòt gòl avèk Lamine, 61 nyèm minit de jeu, yon sipèb gòl, kwochè, epi yon bèl frap a mi wotè, gòlkipè a pa kapab fè anyen. Epi, gòl ke m pi renmen e pa gòl Lamine nan, se gòl Bernal lan. Ya, Bernal, poukisa, paske n ap pale kanmèm de yon jwè ki sot fè Plizyè mwa pa kapab jwe akoz pwoblèm de blesu. Flick piti piti, Flick ap eseye ba l ti tan de jeu. E defwa w wè sa bon, defwa w wè sa sa poko kapab chita vu fizikman misye sot rate plizyè mwa de konpetisyon. Pou misye fè tout sprint sa, sa vle di se yon nèg ki bat 30 a 40 mèt pou l fè kwochè a epi pou l fè frap lan. Ou wè demakaj sa? Demakaj misye fè pou l al fè gòl la, depi w fè l sou Barcelone, w ap ba Barcelone pwoblèm. an sortant de l'arrière paske pandan boul la fon ti jele nan mitan teren an nan ti kafouyay la misye soti de manyè vètikal dèyè nèt epi misye jwenn pas la misye tou ale nan boulva a men nèg yo rejwenn misye piske misye se yon milye defansif pa gen twòp vitès nan sans sa lè nèg yo rejwenn misye misye fè nèg la misye ba nèg la kwochè a sèk epi misye fè gòl la se yon trè bèl gòl men demakaj la poul jwenn balon an lè wap jwe kont Barcelone kap jwe wo Se tip de de bagay sa yo pou fè tout tan. Moun pou ki bay Barcelone gòl la fòk li soti dèyè. Donk, Barcelone fè yon bon match. Dezyèm peryòd la te gen bokou plis dokazyon. Te gen bokou plis dokazyon pa rapò avèk premyè peryòd la. Yo bat 3 a 0, yon viktwa merite, yon match metrize pou Barcelone ki ki fè onzyèm viktwa li a domisil sezon sa nan chanpyona a. Sa vle di Barcelone tout match li jwe lakay li, li bat yo. E pa bliye l ap jwe avèk Real Madrid lakay li nan retou a.
Non m panse chanpyona a la l pral jwe pase se vre nap ann tou anchene lan Real la. E menm si Real pap jwe byen men li genyen match yo. Pa egzanp jodi a m panse se youn nan pi vye match Real Madrid jwe. Men l genyen 2 zewo kanmenm. E kont Valence la? Se pa.
M pa wè anyen nan match sa. M wè l. Se pa t yon gwo match. Yon match ki pa t gen gou nan bouch. Enpresizyon pou ekip Real Madrid la. Men gon defisi teknik grav pou Valence. E sesi depi dè zane. Se pa pou san rezon ke Valence son ekip k ap goumen pou pa desann nan dezyèm divizyon chak ane la depi plizyè sezon. Real Madrid louvri skò avèk Kaïras, yon aksyon endividyèl kareman ke misye fè, misye soti sou kote goch la, sou lèl li a, misye rantre nan kè tèren an, drib, li gen yon kont ki favorab avèk li, defansè a pa rive sou li nèt, defansè a jis fè ekran an, li choute balon nan janm defansè a, e gòlkipè a pa rive retire balon avèk pye li. Se te 1 a 0 pou ekip Real Madrid la e 2 0 an pral vini nan fen match avèk yon pas de Brahim Diaz pou Mbappé ki louvri pye l ki fè 2 0 an. Se pa t yon